Jodi an la mwen pral montre nou kòman ke mwen lave cheve mwen aprè ke mwen retire coiffure protectrice. Donk dènyè fwa mwen te fè video sou kòman ke mwen pran swen coiffure protectrice mwen, mwen te pwomèt nou ke mwen tap pote pou nou kòman ke mwen lave cheve mwen avèk coiffure protectrice. Men malerezman nap ekskize mwen paske mwen pat vrèman gentan fè sa paske mwen te nan monte desann vwayaj, ansanm avèk fanmi mwen, donk mwen pat vrèman gen tan pou m te fè videyo a. Donk map sèlman montre nou kòman ke mwen te fè sa, di nou sa ke mwen te itilize, answit ki sa mwen te fè. Donk mwen te itilize yon chanpou de kann tou ki fèt avèk vinèg de pòm, Answit li gen lwil mant pwavre ladann tou. Donk se sèlman sa mwen te itilize, se yon chanpou ki sèk li ye, ou sèlman pase li nan rasin cheve w answit ou fè ti fwote l epi ou fini. Janm di nou an se yon chanpou sèk, m pat gen pou m mete dlo. nan cheve mwen donk konsèy ke mwen ap ba nou si ke nou pa gen yon chanpou konsa kòm si yon chanpou ki sèk ou kapab itilize vinèg de pòm vinèg de pòm wap sèlman itilizel wap mete yon pòsyon vinèg de pòm yon pòsyon dlo sa vle di wap mete yo egal answit ou itilize swa yon koton ou di mwens yon ti twal epwi wap pase nan tout rasin chevew jiskaske chevew li menm li pwòp Donk bi an se lòske ou gen kwafur pwotektris pou ou kapab toujou kite po tèt ou li menm li pwòp paske nou konnen toutotan nou kite po tèt nou pwòp se lè sa cheve nou li menm li grandi plis donk mwen pa vrèman mwen menm mwen pa vrèman renmen lave cheve m pandan ke mwen gen kwafur pwotektris pou ke mwen vide dlo sou cheve m nou wè sa m di an kòmsi mwen dakò mwen renmen pou m lave cheve m Men, lòske mwen lave l avèk dlo, jan m di nou an, mwen remake ke cheve an li menm kòmsi li vin lou nan tèt mwen e li dèfwa li menm fè po tèt mwen fè m mal. Donk se sa k fè mwen plis itilize yon chanpou sèk oudimwens jan m di nou an mwen konn itilize tou vinèg avèk dlo. Nou konnen vinèg li pwòpte cheve nou, answit li retire kap tout sa donk se sa ke nou menm nou kapab fè si nou vle lave cheve nou e kounya la mwen pral pataje avèk nou kòman ke mwen fè swen pou cheve m aprè ke mwen retire kwafur pwotektris aprè ke ou menm ou fin gen yon kwafur pwotektris nan tèt ou pou lontan sa ke li konseye kòm si li enpòtan pou ou ka fè ou kapab fè yon swen ki pwoteine donk swen ki pwoteine sa li menm Li ap vin ede w pou ou kapab retwouve elastisite cheve w, answit tou ou konnen lòske ou gen rajou nan cheve ou, cheve w li menm li sibi yon strès. Donk se sak fè li enpòtan pou ou kapab fè yon swen pwoteyine. Men mwen menm cheve m pa twò twò renmen swen pwoteyine, men mwen konnen swen pwoteyine li menm li vrèman bon pou cheve m, se sak fè mwen pa prale fò, map sèlman itilize la lwa answit map itilize ze donk mwen sèlman itilize 2 bagay sa yo poum kapab pripou mwen sèlman mete yo nan sa e mwen melanje yo epi nou m pral pripou donk nap gade sa ansanm avèk mwen. Map sèlman kite nou gade sa ke mwen ap fè mes amours answit map pale nou de plis de benefis ze li menm li genyen nan cheve nou men Sèl sa pou m di nou, sof ke mwen te detrese cheve m, mwen pa t fè anyen ladan l. Mwen pa t demele, mwen pa t fè anyen. Ok. Ze li menm, li chaje ak pwoteyin, mineral, answit B-konplèks, ki se de eleman ki vrèman esansyèl nan nitriman cheve n. Nou gen espesyalman sa ki rele bayotin nan, Li se yonn nan eleman ki kapab ede nou grandi cheve n, answit li kapab ede nou tou gen volim nan cheve n e ranfòse cheve n. Donk si nou kapab tou, nou kapab manze, nou ta kapab manje ze li menm chak maten. Li ap vrèman vrèman bon pou nou. Se yonn nan bagay tou mwen vrèman enkòpore nan dayèt mwen sitou pitit mwen an tou, mwen vrèman fè li manje ze, chak maten. Apre sa ze li menm li vrèman amelyore elastisite cheve nou jan ke mwen di nou an lòske nou gen très nan cheve nou aprè se kòmsi nou sibi yon stress nan cheve nou se sak fè fòk nou fè yon swen ki gen pwoteyin pou kapab ede nou jwenn elastisite cheve Answit mes amours janm di nou an ze li vrèman ranfòse rasin cheve nou ki fè ki vin genyen yon rediksyon de perte de cheve lakay nou answit li ba yo bèl briyans e li ede tou si ke ou te genyen cheve abime li edew nan reparasyon chevew. Lòt bagay mes amours ki fè mwen itilize lalwa tou se paske mwen konnen li gen aspè idratan answit li kapab edem grandi chevem tou jan nap gade a nou wè ke mwen kòmanse genyen elastisite cheve mwen ok mwen sèlman pase melanj lan epui mwen fè sur mwen demele cheve mwen avèk dwèt mwen nan stad sa just avan ke mwen lave yo avèk chanpou. Donk mwen fè sa answit map kite swen an nan cheve mwen pou 15 minit. Mwen kitel pou 15 minit paske mwen pat vrèman te bezwen twòp ke sa. Donk ou menm si ou vle ou gen plis tan ou kapab kitel pou plis tan ke ou menm ou vle. Ok aprè swen pwofon an mes amours m fin fèl fè 15 minutes donk se le tan poum kapab lave cheveux m. M pral lave cheveux m avèk shampoo sa. Chanpou sa se yon chanpou ki klarifyan ki ap edem byen pwòpte po tèt mwen san ke li pa kite chevem ni rèd ni sèch. E si ou menm ou pa ta genyen yon chanpou ki klarifyan sa ke ou kapab fè ou kapab lave cheve ou avèk lòt chanpou answit ou kapab itilize vinèg tou vinèg de pòm nan Nan chevew tou. Vinèg mes amour li vrèman bon janm di nou an li ede pwòpte cheve e li menm edew grandi chevew tou si nap gade nap wè nan chanpou sa li genyen tou vinèg sa vle di chanpou sa li genyen vinèg ki se sak fè tou li edew vrèman pwòpte po tèt ou. Sa se chevem apres pandan swen an li menm li nan chevem men selman Retire sachè. Mwen pral sèlman rense li nan cheve m apre sa pou m kapab vin pase chanpou m ap retounen. Jan m di nou an, mwen sot mouye cheve mwen, mwen sèlman ap mete chanpou an. Nou konnen chanpou tou se pou tras tèt nou sa merite. Janm di nou an mes amours loske nou ap pase chanpoun plis aksantye sou po tèt nou paske se plis po tèt nou nou bezwen ki pwòp nou bezwen cheve nou pwòp tou men li pa mande anpil pou cheve nou li menm li pwòp se plis rasin po tèt nou nou plis bezwen aksantye bal masaj answit cheve an li menm lap pwòp natirèlman. Apre sa tou, sa ke ou kapab fè nan moman sa a pou ou kapab aktive cheve ou pouse, ou kapab bay po tèt la masaj ou di mwens ou kapab itilize swa yon bwòs si ou genyen pou kapab bay po tèt ou masaj li menm. Epui mwen vrèman ankouraje nou gade rès video a paske dèfwa nou di nou konn fè dè swen answit cheve nou li menm li rete sèk ou di mwens li rache donk video sa li vrèman vrèman enpòtan m envite nou gade rès video a.

Ok mes amours jan nou wè a mwen vrèman mouye mwen sot lave yo avèk chanpou janm sot di nou an e li vrèman enpòtan nou wè ke aprè dabò mwen fè yon swen ki pwoteine apresa mwen lave cheve m avèk yon chanpou ki klarifyan aprè ke mwen fin fè sa donk se le moman pou m kapab pote idratasyon nan cheve m donk pou m pote idratasyon nan cheve m se sa nou rele swen pwofon ke nou fè Donk swen pwofon sa se swen pwofon nan video kote ke mwen te fè wash and go a donk map mete l la pou nou kapab wè kòman ke mwen fè mwen te fè rens mwen an li menm li tounen an swen pwofon donk gade video sa donk se yon swen pwofon ki vrèman vrèman vrèman nourisan oops mwen jete ladan l se yon swen pwofon ki vrèman nourisan donk li vrèman enpòtan aprè ke ou fin fè yon swen ki pwoteyine epi ou lave cheve w avèk yon chanpou ki klarifyan ou dwe fè yon swen pwofon donk se sak fè dèfwa nou konn di ke nou fè swen ki pwoteine apre sa cheve nou li menm li degrennen donk fòk nou pote idratasyon tou nan cheve nou apre ke nou fin fè sa donk pou m fè sa m ap sèlman toujou jan nou konn wè a pase swen an li menm nan cheve m. E jan nou gentan waww. E manik pase sa nan chevem mwen gentan komsi wè yon diferans nan chevem. M pral refè menm pwosesis la ankò repase li nan tout chevem. Ok mes amours, nou konnen swen pwofon an li menm sa ke li la poul fè, se li kapab pote idratasyon nan cheve nou. Janm di nou an li vrèman enpotan loske nap lave cheve nou pou nou sote tout swen nou pa sote swen pwofon paske se la li menm idratasyon an Li vrèman kòmanse. Donk la m ap vrèman mete swen an nan tout cheve m fè sur ke tout cheve m li menm li genyen swen an epi mwen vrèman demele cheve m epi m ap fè cheve m de dwèt. Apre sa m ap sèlman mete yon sachè plastik nan cheve m epi mwen mwen kòmsi mwen pral chita anba sechwar pandan 30 minit pou swen an li menm li kapab byen penetre nan cheve m. Mwen itilize chalè pou m kapab fè swen pwofon m se paske mwen genyen fèb powozite. Nou konnen lòske nou genyen fèb powozite, dèfwa lòske ou aplike pwodui ou di mwens nenpòt sa ou aplike sou cheve w, li toujou gen tandans rete sou kò cheve an li pa vrèman penetre. Donk chaleur li vrèman edem penetre swen yo nan chevem. Sa ke ou menm ou kapab fè si ke ou pa gen yon sechwa ou di mwens yon bagay pou swen an li menm li kapab penetre nan chevew, ou kapab pran yon sèvyèt ou mete li nan yon ti dlo tyèd. Ou wè sam di an? Kòmsi ou mete sachè ou mete bone plastik ou di mwens nan cheve ou apre ou fin aplike swenw. Answit ou kapab pran yon sèvyèt ou mete li nan yon dlo tyèd epi ou vlope tèt ou ansanm avèk li konsa tou chalè li menm li kapab vrèman edew pou swen an li menm li kapab vrèman penetre nan cheve w sa se si ke ou genyen fèb porozite e lòske mwen fè sa mwen vrèman wè yon diferans nan cheve m. Ok mes amours se tout sa ke mwen te genyen pou m te kapab pataje ansanm avèk nou tanpri si ke ou menm ou poko abone fè sa ou pap regrèt avèk sa e si ou menm ou te apresye video a tanpri ba nou yon like pataje kòmante answit nap vrèman apresye e kontan li kòmantè ou yo. Oh lòt bagay mwen sèlman te trese cheve mwen 2 dwèt apresa mwen fè yon semèn answit mwen te lage li map mete foto pou nou pou nou kapab wè jan chevem li menm li te vrèman bèl ok babay a la prochèn je vous aime.